Hello, byenveni sou chanèl la Miss O an kreyòl la. Nan ti videyo sa jodi a map montre nou kijan mwen fè yon resèt ki rele pasta alfredo avèk chèvwèt. So pou nou kòmanse nap bezwen pasta, pasta sa map itilize a se fettuccine Li rele pasta nenpòt kote yo vann spaghetti depi nou chache non fettuccini an nap jwenn li mwen gen fwomaj fwomaj sa son parmesan fwomaj mwen gen yon lòt fwomaj ki rele gouda men si nou gen parmesan nan sèlman nou mèt itilize l mwen just renmen sa yo ansanm nap bezwen yon ti bè 2 ti kiyè farin. Mwen gen yon poud seasoning sa rele slap yo mama, men si w pa gen sa nenpòt poud seasoning ou genyen an ou ka itilize l oswa si w pa genyen ditou ou ka itilize sèl avèk pwav. Mwen gen chèvrèt, mwen gentan etwaye l avèk yon ti sitwon. Mwen gen yon krèm lèt. Men non an se, an anglè se heavy whipping cream but se krèm lèt. Nenpòt kote yo vann lèt, chache just gade non an pou nou wè si nou ka jwenn li. Apre sa mwen gen um chicken stock. Chicken stock la m sispèk an kreyòl se um sòs uh dlo yo bouyi poul la ladan, yo just pran sòs la, yo just pran dlo a, yo rele chicken stock. But nou konnen ameriken pa bouyi vyann menm jan nou bouyi pa nou an but Dlo sa se annik vyann poul la yo pran, yo mete seleri tout lòt bagay ladan nap retire dlo a ki fè chicken stock la ok. Apresa map itilize pèsi fre poum ka dekore plat la, nap bezwen dlo pou nou ka bouyi pasta avèk on ti sèl ok ann kòmanse ti video sa ok pou nou kòmanse map mete seasoning nan nan chèvwèt la. Mwen ta swete lèm esplike nou engrendyan yo nou konprann mwen paske pi fò se engrendyan anglè yo ye m pa konnen non yo an kreyòl so eskize m davans men nou wè non yo sitou si nou rete ozetazini oswa kanada ki bò nou rete a depi n al nan makèt m sispèk n ap jwenn yo ata ayiti tou m sispèk depi n al nan makèt la n ap jwenn yo. Ok so m mete seasoning nan janm di nou an si nou pa genyen nou met itilize sèl avèk pwav kounya map mete on ti on ti farin ok eskize m tou paske m malad mwen gon grip kote m rete a se tèlman fè fwèt nou pa janm pap gripe so eskize m si vwa m on ti jan pa menm jan nou konnen l kounyea eskize m pou sa. Ok nou wèm pa renmn mete anpil farin men ok nou mete yon ti kal ankò kounya map mete sa sou kote. Pou nou ka kòmanse bouyi pasta nou ok. Mwen mete enpe dlo nan yon ti bon pou nou ka kwit pasta, konnya map mete yon ti sèl ladan pou pasta ka gen sèl anvan nou fè alfredo a. Nap kwit li menm jan nou konn kwit spaghetti lè nap fè spaghetti. Mwen renmen kasel. Selman piga nou kitel kraze. Janm di nou an menm jan nou konn fè spaghetti a ok. Distans sa map montre nou sa komanse fè mwen gentan graje fwomaj la poum ka itilizel. So nap kite sa kwit jiskase pasta fin kwit, janm di nou an pa kitel kraze an apre nap fè rès sa nap fè yo. Konnya pastam gentan fin kwit mwen gentan koule dlo a, konnya nap kòmanse avèk chèvwèt la epi pou nou al fè sòs sòs fwomaj la ok. Mwen mete bè a. Kounye a map mete chèvwèt yo. Si se premye fwa nou vin sou chanèl sa byenveni sou chanèl la. Sa se yon chanèl mwen fè resèt kreyòl epi resèt ameriken tout resèt mwen konn fè ata resèt chinwa mwen fè meksiken tout resèt mwen konnen map moutre nou fèl. Sa sa se pa resèt kreyòl ayisyen sèlman. Mwen fè ok. So byenveni sou chanèl la silvouplè si poko abone abone avèk chanèl la. Nap just kwit sa yo pou de twa minit pase chèvwèt pa pran anpil tan poul kwit. Mwen pa mete epis ladan paske se manje italyen map fè so mrenmen fèl jan mkonn achtel nan resto an ok. Bat si nou vle nou ka mete epis ladan tou si nou vle ok nou wè apre 2 3 minit pyèwèt yo gentan kwit depi koulè a chanje li kwit map virel nan lòt bò yo pou lòt bò a ka kwit tou ok. Sèl sa mwen ta swete nou konprann mwen lè map esplike nou tout bagay. Map di nou mwen itilize yo. Eskize si m pa konn non tout bagay yo, men si nou son moun ki konnen non yo an kreyòl tou, silvouplè silvouplè ekri li anba videyo sa nan seksyon comment lan pou lòt moun yo ka wè l silvouplè ok. Kounya sa yo deja bon kounya sa nap. Fè map retire yo map metel non on lòt ti bòl metel non lòt ti bòl ki pwòp pa metel nan lòt nan menm bòl nou te fritòn menm nan ok konsa. Ok. Kounye a nap pwal mete dlo poul la. Mwen renmen mete on gode men mwen m konn m pa menm bezwen mezire paske depi m gade m konn mezi a. On gode oswa gen moun ki di on tas. Ok. Nan krèm lèt la mwen mete demi gode oswa demi tas.

Konnya map kite sa fè yon ti bouyi pou de twa minit an apre nap mete chèvwèt la ladan ankò ok konnya nap mete chèvwèt yo ladan ankò ok kitel fè yon ti de minit bouyi. Kounye a nou mèt mete pasta eskize an apre fè melanj lan melanje pasta avèk tout sòs la. Ok. Si nou bezwen plis krèm la dan toujou, nou ka mete, um, nou ka chofe en pe nan krèm lèt la pou nou mete la dan toujou. So map kite sa fè yon lòt 2 minit ankò anvan nou mete fwomaj la. Ok. Map mete yon ti sèl tou piti ladan. Konnya map mete. Fwomaj la. Fwomaj la nou ka mete valè fwomaj nou renmen. Gen moun ki renmen anpil fwomaj, gen de moun ki pa renmen anpil fwomaj ditou. Kounye a melanje tout bagay ansanm. Silvouplè si nou poko al follow m sou Instagram. Anpi tout al renmen paj Facebook mwen an, al tcheken m sou Snapchat, sou Twitter, m ap kite tout link yo anba videyo sa pou nou pou n al tcheke. Si nou poko tou silvouplè si nou pale anglè al tcheke paj anglè m nan se yon lòt paj resèt men mwen pale anglè sou li ok. Kounye a melanje tout bagay ansanm. Ok. Nou met femen dife a. Pou kounye a map annik al pran pèsi a poum montre nou kijan m lage l sou li. Eskize eskize. Ok m rache pèsi a tou piti annapre ou just lage l sou li konsa. Epitou Sa se fen video a. Mèsi anpil anpil pase nou gade video yo. Nou konnen m renmen goute so m ap goute avè nou. Humm. Tout bagay bon, sèl la bon tout bagay bon ladan. Silvouplè pa bliye abone avèk chanèl la, silvouplè pataje video yo a tout zanmi nou, tout fanmi nou. Humm si nou renmen video a bal yon pous up kite yon comment anba pou mwen dim si nou renmen resèt sa si nou renmen pasta si nou renmen chèvwèt apre sa nap wè nan lòt video mèsi anpil anpil pase nou gade video a janm di nou an epi tou I love you for watching babay.